Bonjou, bonswa a tout fanatik nou yo, sa pale pale Lè ke w pral gade videyo sa a jodi a nou deja wè kiyès ki devan nou se Djeffly Nou tounen back avèk yon videyo pou nou Videyo jodi a fanatik yo nou kapab wè m se lakay mwen ye aktyèlman Se nou deside fè yon ti prank E prank sa nou va fè a se sou yon zanmi nou Nou pa konnen si l ap

Mande eskiz paske m pa konn koman sa pral soti pou ou, koman w pral reyaji. So, se zanmi w. E n ap di w, ou menm ki pral gade prank sa, n ap di w gade video a nèt jiska la fen. N ap mande w pou w kapab abone avèk chanèl la pou nou. E ou menm ki gentan abone avèk chanèl la, n ap nou p ap bouke di w sa, n ap di w mèsi. Mèsi paske ou gentan fè pati Team Djeffy, ou fè la fran, ou fè pati fanmi Jeffrey a so nap diw mèsi pou pou sipò w mèsi tou paske wap ede nou avanse avèk travay ke nap fè a mèsi paske wap ban nou anpil ankourajman so nan moman sa nap diw ret branche kote ke nou pral kòmanse avèk ti tèt prank sa pou nou wè kòman zanmi nou a va reyaji. Nou kapab wè lap pral sone lap sone la kounya. Alo Alo Alo Wap tande m? Wi non mwen tande w byen sa nan rans ou. Ee m be se Jeffly Jonathan. Ah ou se Jeffly Jonathan. M pat janm panse sou te konsa non. Kijan? M pwan w kòm zanmi m fè w konfyans epi se konsa pou trèt mwen. Epaw rele David ou di David ou pil bagay ou di sam konnen mpa di mpat janm panse sa non pou janm fèw konfyans m pou tret ou kòm frèm ou se bon zanmim bon Non monchè sat dim la mpa konn bagay konsa non se travay map travay depim maten mpa gen tan m poko menm fin travay aprè dim lèm devwe zanmi.

Jeflim di w konsa sa w ap di a m pa konnen l ou tande ou pa ka kondane m konsa fò w chache wè David fò w chache wè David pou w vin a David devan m ou tande sa m di w ou pa ka kondane m konsa ap di m trèt tripotay mwen menm m pa jan de moun sa yo m di w konsa m gen lòt pwoblèm lakay mwen m di w konsa m pa pale a David jodi a poukisa w pa rele l Miki ou di l konsa Miki di bon jodi a l pa pale avè w epi ou di li di w tout bagay sa yo sou mwen. Epa avèl m tap pale talè a la e kounya menm li dim men tout sa w dil men tout sa m li diw mwen diw epi ou menm ou relel ou dil kilè m konn m konn chita pou metew pou m fè tripotay pou map diw men sa men sa David dim men sa men Silvouplè tande sa map diw pita pita nap ale tande m poko fini. Pita pita nap ale non non non poko ale non m fanatik yo nou wè wi nou wè kòman l reyaji li akwoche m pral tounen rele l ankò epi pou m pou m fèl fache plis nou prèske bon sou li.

Mezanmi, zanmi m nan fache wi, frè m nan fache, se yon zanmi, se yon frè l ye pou mwen, m pa t panse se l t ap fache non, so e nou menm wi fanatik yo, e nou fè sa wi, n ap di m fè gwo prank pike pou nou, epi nou wè sa k ap rive m, men kounya mezanmi m nan fache, l pa pran telefòn.

Son w prank m tap fè sou ou e solo nan blo my hermano tu sabe que te quiero mucho como te voy a hacer una cosa si Ahh ebyn kèw manke rete kounya w te sezi ebyn kounya w pral di team Djeffly paske son w prank m tap fè a vle di m pa tap pran w. Ahh ebyn ebyn ebyn fòk m ta pran w wi frè m ou sonje ou te di m paka pran w sou prank m te fè sou mon konpè m nan. Mezanmi humm se koman wap pranm ou pranm vre ou menm ou bon pou koulye a. Ahh ebyen ok di team Jeffly kounya pou koupe video a frè pam. Ok team Jeffly. Ahh nou tandew fanatik yo kounya e team Jeffly nou wè komanl reyaji nou wè komanl reyaji m relel 3 fwa lal gentan koupe apèl la l fache ebyen fanatik yo se la ke nou rete ansanm avèk nou so nou wè koman zanmim nan reyaji m te bezwen wè komanl tap ye epi so. Nap di w ret branche pou w ka jwenn plis pwen, pou nou ka jwenn plis pwen. Abone avèk chanèl la. Mèsi paske w pral pran tan w pou gade videyo sa. Ban nou ankourajman, kite like pou nou, ban nou kòmantè epi nap nap kapab jwenn plis videyo. Se te zanmi w, se te Djeffly, nou pap ka fè videyo a plis long. Ok nan, dakò. So, ret branche pou nou kapab jwenn plis videyo. Se te zanmi w, pa bliye abone avèk paj la, renmen paj la, Nou kapab jwenn pou nou kapab jwenn plis video bay fanatik yo nap pran yon lot video.